Rapidman men kèk pwen kap domine aktyalite a, prezidan kolonbyen an Gustavo Petro deklare peyi li a pap aksepte okenn vòl depòtasyon ki soti Etazini. Toutotan administrasyon Trump lan pa trete migran kolonbyen yo ak diyite epi respè. Nan yon seri mesaj li pataje sou kont Twitter li, dimanch ki te 26 janvye 2025 lan, Prezidan Petro di Kolonbi deja refize plizyè avyon militè ki te mennen depòte kolonbyen yo. Mwen pa ka fè anyen si imigran yo t ap viv nan yon peyi epi peyi a deside pa vle yo ankò. Men si Etazini ap voye yo lakay yo, yo sa dwe fèt avèk anpil respè ak diyite. Se sa prezidan an te deklare, dapre New York Times. Yon lòt kote, prezidan Etazini an Donald Trump anonse mezi ijan kont Kolonbi apre prezidan Gustavo Petro Refize aksepte avyon militè ameriken ki tap repatriye kolonbyen yo. Tou swit apre reyaksyon prezidan kolonbyen an, Prezidan Donald Trump deklare yon seri sanksyon kont Kolonbi, pami yo tarif ijan an sou machandiz yo, yon taks 25 pousan sou tout machandiz ki sòti Kolonbi, ki pral monte a 50 pousan nan yon semèn. Entèdiksyon vwayaj, revokasyon viza pou ofisyèl gouvènman kolonbyen yo ak alye l yo, sanksyon sou fanmi ak sipòtè, sanksyon viza pou tout manm pati gouvènman Petro a, fanmi yo ak sipòtè yo, enspeksyon estrik sou tout kago ak sitwayen kolonbyen yo, sou baz sekirite nasyonal, restriksyon sou tranzaksyon bankè atravè International Emergency Economy Power. Sanksyon sa yo agrave tansyon ant 2 peyi yo pandan Kolonbi ap mande solidarite entènasyonal pou konbat desizyon Etazini yo. Pa bò lakay nou, Leslie Voltaire, prezidan konsèy prezidansyèl la, deklare nan yon entèvyou ak Associa Press byen ke desizyon administrasyon Trump pran pou koupe èd etranje epi depòte imigran ayisyen ki ap viv ilegal Ozetazini se yon desizyon katastwofik pou Ayiti. Li fè konnen ke 11 milyon 400 mil Ayisyen deja ap fè fas ak gwo difikilte ekonomik e depòtasyon sa yo ap agrave sitiyasyon an pou reponn kriz sa a. Leslie Voltaire di li pran kontak ak lòt aktè tankou Vatikan pou òganize yon konferans entènasyonal solidarite pou Ayiti. N ap raple w ke Donald Trump te friz tout asistans etranje pou 90 jou. Yon lòt kote nan deklarasyon li yo, Volter kritike prezidan ameriken an, li di pa gen okenn sousi pou sitwayen Ayiti yo. Li fè yon apèl pou yon repons kolektif e solidarite mondyal pandan peyi a ap fè fas ak defi San parèy ekonomik sosyal ak politik. Prezidan peyi Meksik la ki se yon fanm dyanm ki rele Claudia monte vit sou Donald Trump kote avyon militè chaje ak depòtè pat ka ateri nan peyi Meksik. Claudia, prezidan peyi Meksik la pa t bay aksè pou vide Meksiken yo lakay li, nou kapab di li te depòte avyon sa a al Ozetazini ankò. Li fè konnen zafè depòtasyon se 2 peyi ki dwe aksepte l, pa gen kesyon ou pi fò pase m, w ap antre lakay mwen jan w vle tankou lè w ap antre lakay timoun. Tout kay gen granmoun ladann. Yon lòt kote, prezidan Kolonbi a ki se Gustavo Petro arive fè bèk atè apre li te fin deklare li pap resevwa avyon militè ameriken yo kap depòte kolonbyen yo. Tousuit apre Trump fin di sa, ebyen men ki sanksyon l ap pran kont Kolonbi si li pa dakò. Ebyen Gustavo rapid vit te gentan ofri avyon gouvènman pa li a pou al chèche moun Trump t ap depòte yo nan lakou Etazini pou yo kapab rantre lakay yo ak plis diyite. Epi Prezidan ameriken an Donald Trump anonse li pral reprann Kanal Panama. Li akize Panama ki bay Lachin twòp kontwòl kanal la. Kanal Panama se yon pasaj lamè kote plis pase 14 mil bato travèse l nan yon lane, pran pou sòti nan Oseyan Pasifik pou antre nan Oseyan Atlantik, vise vèsa, yon kanal ki enpòtan anpil, sitou nan kad kòmès ant Azi ak Amerik la. Kanal la rapòte Panama prèske 5 milya dola chak ane e prèske 30 pousan trafik bato Kontenè mond lan pase nan kanal sa a. Se yon kanal Etazini te konstwi e inogire an 1914 e li remèt peyi Panama apre anpil pwotestasyon an 1999. Men tou, Ayiti twouve l sou wout trafik bato k ap travèse Lamè Karayib la, sa ki reprezante yon opòtinite pou devlope Enfrastrikti pò yo pou kapab devlope sektè transbòde e entegre kòmès mondyal la. Daprè sa ki rive nan sal redaksyon nou, finalman aprè tout negosyasyon daprè Mezon Blanch, Nan lakou Ozetazini, ebyen ta sanble Gustavo Petro ki se prezidan kolonbyen an tonbe dakò pou avyon militè ameriken ta ateri sou sòl Kolonbi a pou ta depòte kolonbyen yo lakay yo. Menm Mezon Blanch lan fè konnen aprè desizyon Gustavo kote li asepte resevwa yo a, yo leve tout sanksyon yo pran kont li. Se sèl sanksyon viza a ki toujou la annatandan. Nan pwochen èdetan k ap vini la yo, Gustavo ap gen yon delegasyon k ap retwouve l nan lakou Washington. Yon lòt bò, gouvènman brezilyen an k ap dirije pa Prezidan Luiz Inacio Lula eksprime endinyasyon pou kondisyon ki pa imen aprè 88 sitwayen brezilyen yo te fin depòte sòti Ozetazini vandredi pase a minote pandan tout vòl la. Sa a pa gen anyen pou wè ak imen ladan l, dapre sa Prezidan Lula fè konnen. An Repiblik Dominikèn, imigrasyon toujou ap bay anpil pwoblèm, ap anmède Ayisyen tout lajounen, vire tounen, ramase Ayisyen ki yo menm ki pa gen dokiman epi rive depòte yo nan peyi vwazen. Vwala se pwen sa yo ak divès lòt nou te rive devlope pou ou nan